Bonjou, bonswa avèk tout zanmi entènot, spesyalman fidèl abòne chanèl Jean David Info. Se toujou avèk menm plezi a, menm kontantman nou rejwenn nou pou nou kapab pataje. videyo enfòmasyon avèk ou. Moun ki deja abòne avèk chanèl Jean David Info nou di ou mèsi. Siw poko abòne nou envitew fè sa konnya menm, yon fason pou ou kapab ede chanèl Jean David Info grandi. Ebyen jan nap konstate sou plato a la nou gen yon envite de mak ki se Orema Jonel yon ansyen kandida a la deputasyon. pou la komin de Gwo Mòn e deja li anonse kandidatu li ankò. Ebyen nap lese lesyn avèk Orema pou li kapab prezante nan kelke segond kiyès li ye avèk zanmi entènot nou yo. Mesye Orema bonswa pale avèk entènot yo. Bonswa Jean David, nou salye tout moun ki abitye gade chanèl la, Jean David Info, kap fon bèl travay. Mèsi.
E nap mandel pou l kontinye fèl, son travay ki a felisite. Se yon travay ki louab. E Jean David Orema se yon moun ki fèt Lakil, yon sitwayen ki fèt Lakil, katriyèm seksyon, e ki fè etid primè l Lakil menm, ki fè etid segondè l o lise Jak Roumen, ki fè filozofi l e nan lise Fab Jefra dè Gonayiv, ki etidye syans ekonomi, ki etidye antreprenarya tou.

Nou kòmanse fon travay. Motivasyon nou jan nou di w la, se chanje lavi moun gwo mòn, enben nou kòmanse travay nap kontinye travay poun chanje lavi moun gwo mòn. Ok nou konprann e entènot yo tande tou, men daprè ou menm ou ankò daprè la konstitisyon de 1987 amande, paske se sou li nap peyi dayiti ap fonksyone, nan moman an ebyen se ki wòl yon depite ou ankò yon palemantè ebyen nan peyi dayiti. Bon yon depite
li gen pou wòl pwopoze lwa, fè lwa, vote lwa, li gen wòl de kontwòl tou ke depite a dwe jwe sou tout sa kap pase nan peyi a, sou tout sa kap fèt nan peyi a, sa vle di fòl jwe yon wòl de kontwòl poul kontwole. Pase l reprezantan popilasyon an, se depite de la repiblik, li oblije kontwole sa k ap fèt. Andeyò de sa, li oblije fè devlopman tou. Pase se yon chèf deta li ye, li oblije fè devlopman. Pase si w ap fè lwa, vote lwa, pwopoze lwa, w ap jwe wòl de kontwòl, ou gen aksè. Si w vle travay, w ap travay. Ok.
Sa vle di nou pa pral jwenn yon OREMA depite. gwo mòn, ebyen kap rive nan paleman ki pa konn wòl li, sa vle di ou konnen tout sa ki ou pral genyen ou fè. Men, peyi Dayiti se yon peyi kap travèse yon gwo kriz, ou ankò nou kapab di an gwo, Ayiti va mal, ok. Men, daprè ou menm, ou ankò nan ou menm, se kisa ou pral fè kòm depite Ebyen pou kapab ede peyi dayiti soti nan sa li ya e an patikilye komin lakay ou ki se gwo mòn.
Men sa li ye, de manyè jeneral, peyi ya chak moun kap vin dirije l fò konn sa ki rele yon sistèm de devlopman ki apwopriye a peyi ya. Ou oblije panche sou sa, reflechi sou sa. Lò se yonn nan chèf deta nan peyi a. Mwen menm kòm moun ki pral depite gwo mòn, san dout, pandan n ap fè lwa, n ap pwopoze lwa, n ap vote lwa, n ap jwe wòl de kontwòl pa nou an, komin natal nou an, nou oblije fè devlopman ladan l san rete. Nou oblije gade sa k koz moun ap kite peyi a. Nou oblije gade sa chak koz sa ki koz moun rete nan mandisite. Lè nou fin gade l, nou fin fè konsta a, nou etidye 8 seksyon kominal avèk bouk la, nou wè pwoblèm sa yo, enben nou pral rezoud yo. Pase lè w chèf deta w ap gen plis aksè pou fè bann bagay. O nivo nasyonal, entènasyonal, gen anpil demach w ap ka fè. kapab ede popilasyon an sot nan sa l ye a, jan m te di w la, pou chanje movèz sitiyasyon ke popilasyon ap konnen. Ok.
Etan yon kandida a la deputasyon, deja ou se yon lidè, puiske san dout ou soti nan yon pati politik, ou ankò ou se manb, ou ankò ou kapab nan direktwa yon pati, Politik. Men eske ou gen prèv kote ke ou egzèse lidèchip ou nan yon aktivite kèlkonk e ou bay rezilta. Ok. Yon fason pou ou ka pou moun, pou mandan yo, moun ki pral ba ou vòt yo a, ebyen yo kapab pran sa kòm egzanp de sa ou te fè epi pou yo kapab vote ou pou al reprezante yo o nivo nasyonal. Eske ou gen sa? E fòm di w Jean David, avèk tout moun kap gade w la a, nou kapab pwouve w ke gwo mòn gen travay ki kòmanse fèt. Nou bay plis ke 3000 moun pwofesyon deja.
Gwo mòn nan 8 seksyon an. Kote nou te gen 4 lekòl pwofesyonèl di kote de Ravin Gwo mòn, 8 tièm seksyon, nou te gen Pon Dumez, nou te gen Bigé, nou te gen Casimir, nou te genyen Pon Dumez, nou te gen Pérou. Ok. Son rezo, son rezo lekòl pwofesyonèl ki. Nan, te gen anviwon 20 lekòl pwofesyonèl. Oh, se, se bokou. 20 lekòl pwofesyonèl. Nou te gen 3 Lakil, yonn Bodwa, kot Pastè Diojèn Lambert Sayida. Nou te gen yonn Mwenvil nan Katolik la, legliz katolik la. Nou te gen yonn kot Pastè Marius la, Nòmal Trèy. Nou te gen 2 tou Savann Kare, yonn anfas lekòl nasyonal la, kot Pastè Savann la. Nou te gen yonn Kafou Tèl, kot Pastè Zache a, avèk Mèt Lanou. Nou te gen 2 tou Pandu. Lapierre, nan lekòl nasyonal la, nou te gen yonn sou Platon Bera nan Lise Ganaran. Men, si m byen konprann, sè ke Orema Jonel te mete lekòl pwofesyonèl nan prèske tout seksyon kominal yo ankò nan anpil lokalite nan komin Gwo Mòn? Nou pap di se prèske tout nan tout seksyon yo. Nou met lekòl nan 8 seksyon kominal yo. Gen kote ki gen 4, gen kote ki gen 2, gen kote ki gen yonn. Pa gen yon seksyon ki pa gen lekòl. Nou mete l yon fason pou jèn nan kapab defann tèt li. Sa di lè jèn nan gen pwofesyon nan men l, se pa diri w al ba li, se pa 100 dola w al ba li, 20 dola, 100 goud w al ba li, men w ba l yon pwofesyon pou l defann tèt li. Menm si yon moun ta rayi l, ou pa ka pran l nan men l. Ou konprann sa m di? Nòmalman,
ledikasyon se pilye ou ankò se motè yon sosyete e jan nou konprann lan sè ke ebyen Henri Majonèl se yon sitwayen ebyen ki deja enplike nan devlopman nan kominote l. E se devlopman dirab. Ok. Edikasyon se devlopman dirab. Ok. Ebyen, Orema Jonel, èske ou gen eksperyans nan administrasyon piblik la deja? Sa vle di èske ou travay nan Leta deja? Non. Men èske ou, si ou poko travay nan Leta, èske ou pa panse mank deksperyans ou nan Leta a, kapab pèmèt ou pa reyisi ou ankò manke reyisi si ou ta rive depite komin Gwomòn. M ap di w yon bagay ki fò, m ap di w yon bagay pou tout popilasyon an k ap gade, ki renmen Lavilinfo, ki konn sou chanèl la. E se pa yon eksperyans ou bezwen genyen nan Leta, nan administrasyon piblik pou bay rezilta. Fò w te kòmanse travay deja pou w kontinye travay. Se moun ki kòmanse travay avèk pwòp mwayen pa l. ki ka kontinye travay, ki ka ba yon rezilta. Men yon moun ki te parese, k ap vin kandida, li gen dwa brige pòs la, li pa ka repete anyen, paske li pa t abitye travay deja. Ok.
Kandida a la deputasyon, se ke ou viv anpil evènman nan peyi a, e tou w ap swiv aktyalite politik yo, Men nou gen senkantyèm lejislatur la ki sot pase devan nou la, men eske ou gen de kritik a lega de ansyen depite, ansyen senatè ou di mwens le parleman an jeneral ke ou menm ki fè ke ou ta anvi vin depite pou kapab fè otreman ebyen de sa ou te konn fè se ou gen de bagay ke ou reproche ebyen ansyen moun ki te kandida ou ankò ansyen ansyen depite ou ankò ansyen senatè nan peyi a. Ki kritik ou fè moun sa yo? Èske ou te wè moun sa yo de bòn èy menm jan avèk anpil lòt moun wè yo te wè ou byen nan je pa yo? Ou ankò tou anpil anpil moun pa wè moun sa yo byen jiskaske anpil moun konn ap mande poukisa yo pa ebyen elimine kesyon paleman sa nan peyi a.
E fòm di w, se pa kesyon de elimine parleman an. Parleman an gon grenn wòl lap jwe nan peyi a. Pa gen anyen ki fonksyone san lwa, san prensip. Se parleman an ki la pou vote lwa, pou pwopoze lwa, pou fè lwa. Pa gen sa nil pa. Men fòm di w, tout moun gen bon kote gen movè kote. Gen anpil fwa palmantè yo pa travay, yo pa jwe wòl yo a e paske yo parese. Se paske yo pa renmen peyi a tou. Yon moun ki renmen peyi a, ki gen yon devlopman kontini ke l vle fè, ki gen yon plan kominal, depatmantal, nasyonal, paske mwen menm se plan sa m genyen. M pa gen yon plan sèlman pou komin Gwo Mòn. Nou gen yon plan kominal, departemantal, nasyonal. Nou gen rezon pou n travay. Nou pa gen rezon pou n gade sou moun ki parese, ki pap travay, pou n fè sa tou non.
Arive ou pale man, nou oblije travay, nou oblije mete nou o travay pou n fè tout sa n dwe fè. Ou pale m de plan kominal, departemantal e menm nasyonal. La ou pale m de plan, ebyen tout yon pati politik. Non.
Mwen menm pèsonèlman, m nan pati politik, mwen se dirijan yon pati.
Mwen sekretè depatmantal RDNP ki se Rasanbleman dè Demokrat Nasyonal Pwogresis, ki gen pou tèt li Erik Jen Batis kòm sekretè jeneral.
Nou nan wo depateman an, n ap dirije. Men pèsonèlman, se pa pati politik ki pral ba w pwogram pou komin ou an. Se dabò se ou pou genyen l. Dayè tout sa map fè gwo mòn yo, tout lekòl nou dwe gen gwo mòn yo. Kote nap bay pèp la edikasyon, se apati k ede nou, nou pa gen kras moun k ede nou. Avèk pwòp mwayen nou, avèk pwòp strateji nou, avèk refleksyon nou, nou ede gwo mòn soti kòmanse soti nan sa l ye a. Anpil moun, pou anpil moun gwo mòn e pwofesyon pa liks ankò. Gen anpil moun lè m pale de gwo mòn. Yo vin kote m ki te gen lekòl, k ap peye 200 dola, oudimwens 1000 goud, k ap peye 150 dola, 750 goud, chak mwa. Yo di yo, Rema, lekòl yo kraze wi. Depi ou vini la, lekòl yo kraze wi. Men se pa kòb m vin fè, gwo mòn. Mwen vini pou m ede popilasyon an. Mwen vini m chanje lavi yo. Mwen vini tou pou m ede yo defann tèt yo.
Ok kòm kandida a la deputasyon deja eske ou deja ebyen eh vize ebyen eh nan ki sektè kòm ou se ekonomis ebyen eh ou deja gen de pwopozisyon de lwa nan pòch ou?
Men kòman li ye? Nou pa vin la pou n bay de pwopozisyon de lwa. Ok.
Sèlman nou konnen nou gen yon wòl, se vote lwa, fè lwa, pwopoze lwa e jwe wòl de kontwòl. N ap travay pou n rive o Paleman e se sur ke n ap rive. Ok.
Men, kòm kandida, men daprè ou menm, se pou ki sa yon moun ki soti nan komin Gwo Mòn, ebyen, sipoze pa vote lòt kandida yo ebyen pou li vote orema jonel pou li vote yo kòm kandida kisa ke ou estime ke wap genyen an plis lòt kandida yo kisa ke wap ka pwopoze ki altènativ ke ou genyen ke lòt kandida yo pa genyen ki pou pèmèt yon elektè ebyen li fè chwa de ou menm orema jonel kòm depite. Jean David kesyon w lan bon pou tout popilasyon an tande. E repons pam ap ba ou a bon pou tout popilasyon an tande tou. Se inik kandida pou depite ki sot nan eleksyon, pa bon nan eleksyon ki vin travay gwo mòn. Ki vin ede popilasyon an soti nan sa li ye. Ki vin chanje lavi popilasyon an. Ki vin bay a jèn gwo mòn pwofesyon pou yo defann tèt yo.
Pa gen lòt ankò.
Lòt yo wap wè yo tounen aprè eleksyon wap tande non yo. Men o rema rete oprè popilasyon an, oprè nan popilasyon gwo mònèz. Konprann? Pou ede yo chanje lavi pitit yo. Chanje lavi tout jèn ki vle aprann yon pwofesyon. Bon, youn nan avantaj ke ou genyen ke anpil lòt kandida ka pa genyen, gen kandida ki ka genyen l tou, bon ou fè eksperyans lan deja, ou se yon ansyen kandida. Sètènman. Sa vle di ou
kapab idantifye feblès ou, pwen fèb ke ou te genyen nan eleksyon pase yo, ebyen ki kapab pèmèt ou ranfòse ou davantaj ebyen pou kapab ale bat lòt kandida yo pou kapab eli depite komin Gomòn. Sa vle di ou deja konnen feblès ou, kote ou te fèb, ou ap ou ranfòse pou kapab ranpòte eleksyon yo. Ou deja fè sa? Jean David, Fò m di w, imedyatman m sot nan eleksyon, m di w kòm jèn m pa ta dwe al nan batay pou m pèdi batay la. Paske m te di w yon jèn se tandrès, yon jèn se chouchou lavi a. Se li ki gen plis fòs, li ka reflechi pi byen. M pa ta pral nan batay si m ap reflechi an pwofondè pou m pèdi batay la. Mwen te mete m an refleksyon pou m di kòman m fè pèdi. Mwen estime ke m te manke travay. Se sa k fè m te tounen mete m o travay pou popilasyon an. Enben rive gwo moun la a, w ap jwenn anpil moun gen papye yo nan men yo. Anpil moun gen pwofesyon nan men yo. Gen sa k ap ki fè stidyo yo. Gen sa k ap poze seramik. Gen sa k ap konstwi kay. Gen sa ki genyen k ap fè patisri. Gen anpil nan yo k ap fè plonbri, k ap fè elektrisite. Gen anpil nan yo k ap travay. Y ap temwanye sa tou. Gen moun k ap kondi machin. Gen anpil ki konnen sa yo rele enfòmatik avèk OEMA. E gen lòt bagay toujou. Sa vle di, chwal batay kanpay OEMA Jovenel ebyen li pral akse sou edikasyon, sou bay jèn yo pwofesyon, se sa? Edikasyon, travay. Pase map di w yon bagay ki fò. Merci men yo pale de e pa se pa ou pale non nou nap viv li an Ayiti se ke pa gen ase de travay majorite jèn ankò majorite moun nan chomaj ok. Fò nou Jean David ou menm ki son lidè fò gen yon espri de kreyativite pa sèlman wap gade wap kreye travay pou moun travay pase sa ka rive gen bagay m pou ou ka fè si m antre gwo mòn kòm jèn gwo mòn. N ap met lekòl pwofesyonèl nan tout seksyon yo. Gen kote n met 4, gen kote n met 3, gen kote n met 2, gen kote n met yonn. Ou kapab wè avèk fòs pa m, m kapab pa ka rive pi lwen. Men nou gen anpil panse, nou gen anpil refleksyon n ap fè. Kòman n ka mete dè antrepriz, ou konprann, ki kab ede plis moun travay toujou. Ou konprann se konsa l ye.
Pale sa nou vle fè la pase meyè bagay pou n fè nan komin, yon lidè, fò w fè yon jan. Pou met pou fè moun nan travay poul kap defann tèt li pa kap nan mandisite chak jou ap mande moun chak jou. Nou menm nou la pou kreye kondisyon pou moun yo. Egzakteman kreye kondisyon pou moun nan travay pou chanje lavil. Sil tap viv li leve chak maten li pa travay nou menm se la nap reflechi kòman pou met travay kòman pou met antrepriz met faktori pou jèn nan jwenn travay se konsa liye. Mesye Orema ebyen si deja Ou anonse kandidati w pou pwochèn eleksyon yo sè ke ou se yon moun ki kwè nan eleksyon ke aktyèl gouvèneman an ap pwone a. Ou kwè nan eleksyon sa a ke l ap rive fèt e se posib daprè ou menm.
M ap di w yon bagay ki fò. Tout moun konstate l Jovenel p ap regle anyen.
Prezidan Jovenel. Prezidan Jovenel.
Eskize m. Li p ap regle anyen. Tout moun wè l. Men fò nou konnen, misye se yon prezidan tou. Misye se yon prezidan. Misye manke ennan. Konprann? Matematikman palan. Politikman palan, li manke ennan. Men konstitisyonèlman palan, misye manke yon ti tan tou kout la. Kèk jou. Pou n pa di yon mwa.
Bon nou pat menm rive nan sa men ou deja antre ladann sa vle di ou pozisyone ou pwiske gen yon yon sektè nan vi nasyonal la ki fè konnen ke manda prezidan Jovenel ap fini le 7 fevriye 2021 gen yon lòt sektè ki fè konnen ki se ki pwòch gouvèneman se 7 fevriye 2022 men kibò ou pozisyone ou? Frè m Doujandavide, fò n gade pou n wè. Kote peze yo. Nap nap gade opozisyon nou genyen ki dechire. Yon opozisyon ki prèt a koube. Yon opozisyon ki elastik nenpòt lè w rale l lap tire kò l. Sa vle di moun sa yo pa ka batay vre pou yo rale. Fò m di w sa klè. Konstitisyonèlman Jovenel la dwa ale wi 7 fevriye 2021 men politikman. Misye ap rete pou 7 fevriye 2022. Men daprè w menm kisak dwe pase? Se eske se fòs lari a oubyen se la konstitisyon ki dwe priyorize? Fòm di w pa genyen e konstitisyon an lè pa gen opozisyon ki fò, ki fòt konstitisyon an e ou santi lap manke pase pase fò gen moun ki opoze a sa prezidan aktyèl la ap fè sa vle di fò ou ka mobilize met moun nan lari fò ou ka chofe lari a pou misye pa ka rete ankò. Men èske nou gen sa lakay nou? Nou pa genyen l. Nou gen dezòm k ap chache bagay pa yo, k ap chache afè pa yo. Se enterè mesye y ap defann. Nou pa gen moun k ap lite pou peyi a vre. Tout moun se bagay pa yo y ap chache. Sa vle di, la a, m kapab di w, yo ap pale de tranzisyon, tranzisyon. Tranzisyon an lè moun nan vin nan tranzisyon an. Sa fè pa l l ap fè. Li fè dezan, li fè ennan, afè pa l l ap fè. Li ap regle bagay peyi. Anpil kote ap manke konfyans pou ede w jwenn pwojè tou. Paske se tranzisyon. Men si misye, menm si l pa bon, ke l rete l fè eleksyon. Mwen m pou eleksyon. M pou eleksyon pou konble vid enstitisyonèl yo. Ok.
Gouvèneman Moise Jouthe la ap pwone, ok, e deja enstale yon komisyon ki pou travay sou. Chanjman Konstitisyon, asavwa la Konstitisyon de 1987 amande, e lopozisyon nasyonal ebyen yo pa dakò, paske yo fè konnen ke Prezidan Jovenel pa gen lejitimite ebyen pou li kapab anklanche yon pwosesis de chanjman de konstitisyon, e ou menm èske ou estime ke. Konstitisyon an merite chanje ou di mwens tou eske tou demach Prezisdan Jovenel la se yon demach ki lwayal, ki nòmal, ki toutafè nòmal?
Sou chanjman konstitisyon an, Jovenel, Prezidan Jovenel ap pran yon desizyon ki ilegal e abitrè. Ok. Prezidan Jovenel pa gen nil dwa pou l antre nan konstitisyon an. Ok.
Sa konsène palman.

Sa di ou pa antre nan demach. Non, non.
Pou chanjman konstitisyon. Men èske ou estime ke gen kèk bagay nan konstitisyon ki merite chanje? Piske anpil moun kritike konstitisyon 1987 e amande a, kote ke gen anpil, anpil done, anpil preskripsyon ki ladann ki a lè aktyèl ki pa kadre avèk reyalite peyi a, avèk evolisyon tan an. Bon m ka konprann sa. Se sektè ki la pou sa a ki pou manyen konstitisyon an. Jovenel pa gen dwa sa a pou l manyen konstitisyon. Menm si konstitisyon an ta gen bagay pou retire ladan l, avèk levolisyon di tan, gen bagay yo genlè pa aksepte ankò, men fòk te gen moun ki la, konprann, ki konsène pou manyen konstitisyon an pou manyen l. Jovenel pa gen dwa sa a. Jovenel kòm prezidan l pa gen dwa sa a pou l ap fè tout bagay pa dekrè. Non. Sa a pa gen moun ki dakò l. Sèl si yon moun ta. Kòm trap di sa on moun ta pa gen sans. Ok.
Tout moun ki ap reflechi avèk sans, avèk bon sans, moun nan wè Jovenel pa gen dwa manyen konstitisyon an.
Ok. Mwen menm kòm Orima Jovenel kòm nan kalite kandida pou depite m, Jovenel pa gen dwa sa a. E menm si l ta manyen l grimas l ap fè. Ok.
A lè aktyèl. Peyi Dayiti ap viv yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil, yon sitiyasyon densekirite kote se lapè, lakrent, ok, strès ki lakay tout Ayisyen avèk yon sistèm de gangsterizasyon, banditizm, ebyen ki blayi sou tout teritwa nasyonal la. Chak zòn gen yon gwoup bandi ebyen k ap teworize popilasyon an, y ap kidnape moun, y ap vòlè, y ap fè tout kalite zak malonèt, ebyen ki pozisyon w sou kesyon ensekirite a? Fò m di w Jean David, avèk tout moun k ap gade, ki sou chanèl la, k ap gade Jean David Info, se feblès de leta ki fè gen ensekirite an Ayiti. Pale pi fò.
Se feblès de leta ki fè gen ensekirite an Ayiti. Ok. Genyen fòs, gen yon lame nèg yo monte, gen lapolis nasyonal. gen des unités ladann. Nèg yo pa janm bay lòd pou mete sekirite nan peyi a.
Ou wè zafè nèg yo yap jere. Se paske nèg yo pa gen konsyans. Se des mechan kap dirije peyi a. Si yap kidnape moun chak jou, yap tiye moun, mande moun lajan ke moun nan pa posede, chak jou yap fè sa, leta paka di yon mo. Ou santi leta a pa gen yon sans de responsablite. Se yon leta ki iresponsab, se yon leta ki fèb. Se se nan sa n twouve n la a. Imedyatman gon Leta ki responsab, p ap gen bagay sa nan peyi a. Ap gon plan sekiritè ki retabli nan peyi a pou tout moun viv alèz. Ou ka leve a twazè di maten, a dezè di maten, a minui. Se konsa l ye. Ebyen mesye Orima Jonel, popilasyon an tande w. Moun gwo mòn yo tande yo, se yo menm, avèk yo menm, ebyen ki pral kapab fè ebyen la diferans antre ou menm avèk lòt moun ki va genyen pou anfas ou kòm kandida a la deputasyon pou komin nan e si ou gen yon Mesaj ke ou tap voye pou pèp ayisyen e moun gwo mòn an patikilye se kisa l tap ye?
Fò m di popilasyon gwomònèz la, fò l reflechi byen, reflechi an pwofondè. Chak fwa ap gen eleksyon, se gen kontwòl sou moun ki pral nan eleksyon yo. Eske se moun serye? Eske se moun ki abitye travay deja? E gen sèl moun ki gen volonte pou travay tou. Paske gwo moun se si ke gwo moun gen de moun ki ka reflechi an pwofondè. Se si ke gwo moun gen anpil moun bon sans. Ou konprann? Gen anpil moun ki sanse gwo moun. Majorite paran gwo moun se pat lekòl yo voye ti moun lekòl. Enben sou sa a, ou oblije vote yon moun ki tal lekòl, ki sou travay, ki pa yon parese. Se mesaj sa m voye bay moun gwo moun. E peyi a tou, pral gen kandida laprezidans, pral gen kandida o sena, avèk tout lòt kandida yo. Se pou n reflechi byen, pou nou wè ki moun ki pral dirije nou. Pase fò m di nou yon bagay ki fò. Piga kras moun di yo pa pral vote. Se yon devwa li ye. Al vote. Paske se ou k ap chwazi moun ki pou dirije w la. Lè w pa al vote, ou bay malveyan an opòtinite pou l chwazi moun ki pou dirije w. E a pou dirije l non, pou dirije w. Parèy se malveyan l ap fè. Men ou, ki s on moun pèzib, konprann, k ap pasifye lavi w chak jou, ou oblije antre nan pat la, met bon nan pat la. Al vote. Pran desizyon w, di m vle boutèy sa a. Se li m vle, m plase l la pou dirije m. Avèk tout zanmi w, di nou pral vote tèl moun. Tèl moun se li k pou dirije nou. Si w pa al vote, ou bay chans pou malveyan. Dijo ou. E malve a pranw lap tiye ou. Lap vyole pitit ou. Lap pran lajan ou.
Ebyen Nou panse ke Nou rive kote Nou dwe mete yon bout avèk antretyen an avèk ti kozri sa DP Orema ebyen deja Nou swetew bon siksè Nou swete ke pwochèn fwa Nou va gen yon Antretyen ebyen se avèk depite komin gwo mòn nan ki se ou ankò ki pral orema jonel mèsi bokou. Mèsi Jean David, mèsi tout moun ki tap gade. Ok.